Lapolis lame Dayiti fon pote boure sou chèf gang Izo Vilaj Dedye, anpil kadav, anpil mò ret atè, plizyè dronn tonbe, ebyen nan videyo sa nou pral gen detay sou gwo kou sa fòs lòd yo fè kote anpil bandi arive bwè dlo bouch yo. Lòt detay nou pral gen posiblite pou n tande nan videyo sa a, aprè lapolis fin touye anpil bandi pou chèf gang Didi nan ebyen nan sans sa a chèf gang lan misye deside pou l pase rekras kote misye arive avili nèg KPT yo dezabiye nèg yo nan kad negosyasyon yo te gen avèk li ak kantite lajan yo ta pote ba li. E nan video sa tou nou pral gen posiblite an imaj pou n swiv kòman ebyen aprè chèf gang ba Dèlma a fin lage pye l nan divès zòn ebyen meri Dèlma lapolis ak divès gwo materyèl ap fè netwayaj nou pral gon ide pou n wè kòman nèg viv ansanm yo kraze peyi a se yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. Dosye arestasyon Nenel Cassy a eklate, apse a pete nan boul figi Nenel Cassy. Dosye arestasyon sa retounen sou tab la ankò e arestasyon Nenel Cassy pou yon dezyèm fwa ekstrèmeman pwobab. Ou pral tande enfòmasyon, ou pral tande detay. N ap sonje lè Nenel Cassy lage bagay sa se te kankou yon fim. pou popilasyon an. Pat gen moun ki te panse Nenel Cassy pral lage osi rapid malgre tout akizasyon ki te genyen sou do l, malgre prèv divès chèk ke lapolis te jwenn kay Nenel Cassy, ebyen tout moun te panse sa yo se prèv anplis ki ta pral pèmèt Nenel Cassy fè plis tan nan prizon. Ebyen tout prèv sa yo genlè se te se te des endis pou fasilite leta a lage Nenel Cassy pi rapid. Ebyen Nenel Cassy ki vin lage e tout moun ta pral sezi tande enfòmasyon sa e pat ka rive konprann pa ki mwayen Frantz Monclair ta pral lage Nenel Cassy Medam e mesye ebyen Nenel Cassy avèk gouvènman Nenel Cassy ak leta yo konn kouri yo pa konn kache ou pral tande dosye ou pral tande detay sou ansyen senatè Nenel Cassy talè konsa rale ti chèz baw. Loni. Nasyonzini presizeman deside pou yo voye yon lòt fòs an Ayiti. Yo deside pou yo chanje fòs miltinasyonal Kenyan an ki Ayiti a an yon lòt fòs. E desizyon sa a ap vanse a gran pa pou l vin reyalite nan peyi Dayiti puiske desizyon an li deja klè e l deja rive nan pati konklizyon l. Medam e mesye. Ayiti mèt pare tann yon lòt fòs ki pral rantre andan peyi a, Nasyonzini estime ke fòs ki la a pa regle anyen nan peyi Dayiti, yo pa bay rezilta, okontrè nèg yo fè prèv de enkonpetans, polisye kenyan yo fè prèv ke yo pa konpetan. Ebyen Nasyon Zini estime ke Ayiti bezwen yon lòt fòs e fòs ki la a yo dezòmè vle chanje l. Medam e mesye, se konsa sa ye o nivo Nasyon Zini, kidonk pèp ayisyen prepare nou pou yon lòt fòs miltinasyonal an Ayiti. E fwa sa se de militè ke yo pral voye anndan peyi a. Se de militè de Nasyon Zini, plizyè peyi ki fè pati de òganizasyon sa, yo menm yo pral voye Ayiti. Eske se minustah sou yon lòt fòm? Medam e mesye kan menm nou kapab di se minustah paske depi Nasyon Zini voye yon fòs se pral de militè melanje, minustah se te menm bagay la, se te de militè melanje de plizyè peyi ki fè pati de Nasyon Zini. Ebyen se menm bagay la nou pral resevwa la. Kidonk, Ayiti nan yon mouvman ale retou. De bagay ke peyi a viv deja, ke n ap kontinye reviv o jou le jou, san ke nou pa janm jwenn okenn rezilta. Kidonk, de militè pral vini sou tèren ayisyen an la, nou, nou viv bagay sa yo deja. Ayiti viv bagay sa yo deja kote militè debake sou tèritwa a kòm kwa yo vin mete sekirite, men nou wè nou vin abouti avèk yon ensekirite pi rèd e pi kriyèl. Kidonk, Ayiti pral pran yon lòt fòs militè ankò, men èske sa pral pote rezilta? Medam e mesye, nou viv sa yo deja. E si peyi a kontinye ap rete sou sa l viv deja, sou reyalite ke l viv deja, nou p ap janm fon pa an avan. Medam e mesye, nan moman ke nou ye la, mwen panse se sèl pèp ayisyen an ki kapab pote solisyon pou tèt li. Nan sitiyasyon ke nou ye la, Se sèl pèp ayisyen an ki kapab pote solisyon pou tèt li poukisa? Paske nou gen yon sistèm kap peze nou, yon sistèm kap pase nou anba pye, yon sistèm peze souse e sistèm sa se nan fason leta li menm li konstwi, se nan kantite de moun ke nou mete dirije peyi a. M panse li lè li tan pou ayisyen chavire sistèm sa. e devlope sitou lòt relasyon. Sèt relasyon ke Ayiti genyen avèk Nasyonzini, avèk Lèzetazini, fòk peyi a ka rive nan dimansyon yo chanje bagay sa yo. Paske fòk nou admèt, nou gen dè deseni kote n ap pran lòd nan men Nasyonzini, kote n ap resevwa bagay nan men Nasyonzini, kote n ap pran lòd nan men Etazini, l ap resevwa materyèl nan men Etazini. Men ki sa sa bay? Ki rezilta ki bay an Ayiti? Nou pa wè anyen k serye, okontrè bandi yo ap pran plis pouvwa, okontrè ensekirite ap ogmante, okontrè peyi a redui nan fatra lè nap gade nan eta moun yo ap retounen lakay yo medam e mesye se bagay poun ta mete de men nan tèt ou tande moun nan ap retounen lakay li lè moun nan rive li wè tout mi kay li kraze li wè kay la tou nwa avèk lafimen li pa jwenn menm yon plim poul andan kay la menm yon kreyon li paka idantifye andan kay la li pa jwenn anyen kel te kite. Tout bagay li pèdi nèt e poutan 2 moun sa yo ap retounen lakay yo, kidonk men rezilta Nasyonzini, men rezilta Lèzetazini, men rezilta pouvwa yo an Ayiti ki di yap ede peyi a, ki di yap dirije peyi Dayiti. Ebyen, si pèp Ayisyen poko konsyan ke sistèm ki la, sistèm ki gen kontwòl pouvwa, Sistèm kap dirije nou an, sistèm sa li lè poul chanje pou peyi a ka fè ka fè yon pa vè lavan, si nou poko gen konsyans sa, peyi a pap fon pa kita, yon pa nago. Antouka, medam e mesye an rezime se sa enfòmasyon an ye, Nasyon Zini deside e yo prè. Pou yo chanje fòs miltinasyonal la an Ayiti, pou yo voye dè militè de l'ONU, dè militè de Nasyon Zini, se jan nou tande a medam e mesye. Ankò yn fwa, eske nou kapab anpeche sa? Men non, m pa kwè pèp ayisyen kapab anpeche sa. Paske nou gen pouvwa yo ki la, CPT, Gouvèneman Alig Didye Fizeme, se mesye sa yo k ap deside pou peyi a, se mesye sa yo k ap di non, se yo k ap di wi. Kidonk, nou konnen tout nèg ki la yo se tchoul blan, se tchoul Lèzetazini, kidonk tout sa ki di se avozòd, kivedi nou pa genyen de moun ki pou reprezante nou. Kidonk pèp ayisyen, prepare nou pou yon fòs militè an Ayiti. Rapidman nap balanse nan dosye Nenel Cassy medam e mesye. Kisa dosye a ye mezanmi prèv yo akizasyon.